Ak kiyès mwen dwe marye? Se sijè sa ke n ap trete ansanm depi samdi 28 pase a kote anpil nan nou te kontan e se avèk anpil plezi pou nou prezante ou dezyèm nimewo sa kote nou pral wè kòman yon moun ka chèche am sè li e nan fen an n ap rakonte ou yon vrè istwa ki tris e pa bliye

Salut mes amours kòman nou ye Bondye beni nou Jan ke nou te dil la nou pote video nimero 2 a pou ou jan ke nou wè anpil moun renmen nimero 1 an ebyen men nimero 2 a nap diw pran tanw pou gade video w patajel e ou menm siw poko abòne nap mandew abòne ak Frenid sou YouTube e sou Facebook wap jwenn ni sou non Apsonid Merize Official nap mandew like paj la toujou pataje pou ka ede nou grandi chèn nan paske nou vrèman kontan lè ou ede nou patajel e ou abòne rete swiv avè nou. Ak kiyès mwen pral marye? Se youn nan kesyon ki pi sansib ke jenès la ap konfwonte. Anpil nan jèn yo vle marye pou yo ere e se natirèl paske Dye te vle l konsa. Men difikilte a se toujou nan chwa a. Anpil fwa chwa nou yo konn pa chita sou yon bon fondman, se konn pirman emosyonèl. Ann pran le ka de yon jèn gason ou yon jèn fi rankontre pou lapremyè fwa swa nan bis, nan taksi oubyen nan yon mwayen de transpò an komen kèlkonk. Toudenkou, yonn gen tan tonbe sou cham lòt, sa w tande a, tout bagay parèt woz devan yo, dèfwa yo konn menm di, asireman moun sa a se moun sa a Bondye te rezève pou mwen an. Nou menm k ap gade videyo sa a, pa janm chwazi yon moun pou fè vi w, nan fason sa. Paske atirans pou yon moun ou jwenn nan bis, kamyonèt ou yon plas piblik se pa fòseman lanmou oubyen se pa lanmou. Se difisil e efreyan pou wè de moun ki pa t rekonèt lòt oparavan deside lye vi yo ansanm par le mariage, pa gen okenn moun ki marye nan ide pou yo al mennen yon vi malerez men okontrè pou. Nou reve yon vi a de ki plen ak bonè, jwa, jiskaske lanmò separe nou, ou ke Kris retounen e mennen nou nan syèl ak li, jan sa ekri nan 1 Tesalonisyen 4, 13 a 17. Se yon bagay ki plis fè lapenn, se lè ke nou menm n ap aji pafwa pa reflèks tankou yon animal, sa ki kapab okazyone anpil desepsyon. Apre tout danje ke nou sot site la yo nan fè move chwa, men kounya nap poz tèt nou kesyon, pa ki mwayen nou ka fè yon bon chwa? Pa ki mwayen nou ka fè yon bon chwa? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Otreman di, kretyen e kretyèn ki panse marye, chèche volonte Bondye pou chwa konjwen nou yo. Se vre ou bezwen yon epouz, se poutèt sa Labib di, Li pa bon pou lòm pou kò l. Men ou menm jèn gason, lè ou anvizaje pou w marye, poze tèt ou kesyon sa, Ki jèn fi mwen ka rann erez? Ki jèn fi mwen ka rann erez? Sa m genyen m ka ofri a, ki jèn fi ki bezwen l? Ki jèn fi mwen ka renmen ak tout kè m, ak tout mwen menm, e pou li menm mwen ka yon sous de benediksyon? Kounye a, konbyen tan lyen sa yo ka dire, oubyen relasyon sa yo. Gen yon lòt pwen ke nou dwe mansyone. Koup kretyen an ini pou toujou. Kretyen an pa menm jan ak yon abèy kap vole de fleur en fleur pou wè sa ki pi bon. Kretyen an pa anvizaje yon maryaj a kou tèm pou di si sa pa mache, ma divòse epi ma pran yon lòt. Kèlkeswa sa ta koz ripti nan koup sa yo, labib pa admèt divòs la paske la bib di que l'homme ne se pare donc ce que Dieu a uni selon Matthieu 19 le verset 6 nan la bib e nan la vi yon kretyen otantik nou pa anvizaje ni separasyon ni divòs pou m klotire ak video a m ap rakonte yon istwa ki tris. Te gen yon koup ki te marye trè jèn men yo te gen yon timoun Yon jou, yon vyolant diskisyon eklate antre yo. Diskisyon sa te ale trè lwen, men pa t gen kou ki te tire. Kèlke tan apre, dam nan retounen lakay paran l, men papa dam nan se te yon jij. Epi, li mande papa l pwononse divòs antre li menm ak mari l. San reflechi, papa a akòde l divòs. e lage jenòm nan nan yon pwofon detrès e sa ki pi rèd la menm pitit la yo pat vle misye a wè. Mezanmi lèw marye ou marye pou lavi se sèl lanmò ki pou separe nou jan sa di nan Matye 19 le vèsè 6 se poutèt sa ou dwe toujou fèt atansyon lè wap fè chwa moun pou fè viw ann fè de Bondye zanmi konfidan nou e swiv Sa Konsèy Bondye di, Afin pou nou pa regrèt pou tout lavi nou, e se pou tèt sa mwen pote seri videyo sa yo pou ka ede nou. Nap di yon gran mèsi ak tout fan nou yo ki te pran tan yo, ki gade videyo a, nap diw abòne, like videyo a, videyo a jan ke nou dil la, li disponib sou Facebook sou non Apsonid Merizier Official e sou YouTube sou non Frenid. Nap di mèsi, babay, Nap rewè ankò.